Mwen gon bagay m vle tout moun konprann se ke lè w di Aly Lariviere ou di Richie ou di Dener Céline ou di Richard Cavé ou di Roberto Martino e nou nou pa annafè avèk des enbesil nou annafè avèk yon pakèt bizismen nou annafè avèk yon pakèt nèg ki eksperimante nou annafè avèk yon pakèt nèg jiskaprezan yo reyisi sa vle di ke chwa yo fè yo toujou bon pou yo. Se jis pou m di nou ke ou gen dwa pa konprann yon seri de bagay ke nèg yo fè, men nèg yo gen yon plan nan tèt yo. Nèg yo gen yon plan. Nèg yo, nèg yo, se nèg yo, si gen pou pèdi, se yo k ap pèdi. Sa vle di ke lejète petèt ke m wè anpil moun analize yon seri de chwa ke nèg yo fè, e se pa sa l ye. Dayè nèg yo pa tèlman Nèg yo tande sa ki pase sou rezo a men plan ki lan tèt nèg yo m pa kwè nou ka enfliyanse li e m panse ke Zafèm se yon egzanp lan sans sa sa vle di ke si w pran pawòl ki t ap di sou Zafèm avan l soti tout kalite pawòl tout chwa ke nèg yo fè e angajman ke nèg yo pran yon seri de moun, lajan ki debloke, tout kalite bagay, yo vin soti petèt 2 zan aprè, e se 2 bagay ki reponn si w vle a anpil refleksyon. E se menm jan si w vin gade e aprè desanm nan, ou santi ke Zafèm se yon djaz ki rantre yon kote epi ki chwazi pou l defini de nouvèl strateji. Nèg yo pratikman anile anpil kontra yo te genyen. E rezon ki fè anile l la, se sèl yo menm ki genyen l. Sa vle di ke yon nèg ka spekile, ou panse se pou tèl rezon, ou panse se pou tèl rezon. Men se vreman nèg yo ki ka bay rezon yo. Paske se de kontra peye ke. Sa vle di, si n ap pran chif Zafèm yo, se de nèg ki refize plis ke 200 mil dola kontra. E plis ke 200 mil dola kontra yo reyisi. Donk èske w panse yon nèg pral refize 200 mil dola kontra, 2, 300 mil dola kontra si l pa gen yon bagay serye nan men l? Donk lè y ap di zafè m an bès, m pa janm konprann lojik ke l an bès la. Se yon chwa ke nèg la fè. Paske apati de ki sa w pral defini bès la ka yon jwèt? Se apati de la demande l ekziste. Depi w an demand ki vin an bès la.
Se ou ki jis pa asepte demand yo men ou gen demand.
Ou gen demand kounye la si w moun ou vin gade lè yon album fèk soti avèk yon djaz ki fèk parèt e se toutafè nòmal ke gen foli gen angouman. Foli sa pa ka dire tout vi a, donk se tout afè nòmal ke o fur et à mesure, chif 2000 moun, 3000 moun nan, l ap rive yon kote l ap bese, se tout afè nòmal. Èske w konprann? Sa pa, sa pa tradwi yon bès, sa tradwi tou senpleman yon reyalite. Dayè nou te di. Sofke majorite moun yo gentan asepte, yo gentan wè sa pou yo wè a, kounye a yo jis pral pran plèzi yo. E, e, e, e, e, Lex, nou te di l nan emisyon lan, nou te di w li p ap janm ka ret konsa. Nou pran reyalite makèt la. Paske gen yon pakèt bagay moun ap pale, m gen lenpresyon nou pa tounen kont de reyalite makèt la. Sa vle di, pa egzanp, kounye an la gen yon deba kòmsi de fè konsè djaz ap jwe nan ti chanm kay, sèsi sèla, y ap iwonize djaz. E, men, m gen lenpresyon nou pa tounen kont de reyalite makèt la. Konbyen, konbyen kote ki ebèje ayisyen ki gen kapasite pou l fè de gran konsè? Sa vle di ke si n la te. Pita sa vle di ke 2 djaz tankou Zafem, tankou Miolo, kom 2 djaz ki parèt yon ti jan vle pran liy sa, enben yo pap jwe Naples, yo pap jwe Fort Myers, yo pap jwe Indiana, yo pap jwe bon New Jersey, New Jersey petèt gon gwo kote tu wè men lè w pran kote si w vle oubyen lè yo monte an Frans tou yo pap jwe Lyon. ok e yo pap jwe mansèy paske kote sa yo se pa 2 kote ki gen 2 gwo espas ki disponib pou ayisyen donk sa vle di ke jwe konsè la se yon bagay ke yon djaz pap kab janm kenbe si w vle a 100 pousan pa rapò a reyalite a oubyen yo pap jwe an pwovens ayiti tou. Ki lòt yo pral fè konsè sa yo? Yo pap jwe Lenbe, yo pap jwe Okap, yo pap jwe, yo pap jwe Jakmèl, yo pap jwe, m pa konnen tout kote. Sa vle di èske Konpa Dirèk la pral tounen yon bagay kounye a la k ap fèt esansyèlman de grenn sal san nou pa teni kont de reyalite nou? Donk m panse ke se yon deba nou gen yon jan pou nou apwoche li. Fò n teni kont de paramèt yo paske jan m di w li a nou lan yon lojik de voye monte, voye monte, San nou pa tenu kont de paramèt yo. Kounye a gen yon dezyèm bagay nèg ap di. Djaz la pap jwe ti kote. Bon, lè nou di bagay sa senp konsa, èske nou rann nou kont kantite moun ki gen de ti kote k ap sèvi mizik ayisyèn nan depi ventan, depi trentan? Sa yo pral fè la? N ap met dife ladan yo? Sa vle di ke kounye a djaz pap jwe Brasserie Creole, djaz pap jwe Hollywood Live, djaz pap jwe m pa konnen menm, m pa konnen menm Bentley's nan Nouyòk kounye a vin yon ti kote. Donk, sa n ap fè a kote sa yo? Donk m panse ke fò nou fò nou jwenn juste milieu a. Kounye a gen aspè tradisyonalis la. Se vre ke o non de la modènite li enpòtan li enpòtan men nou pa ka krache sou tradisyon nou tou. Tradisyon nou se Nou pran ti fanm nou, nou mennen l nan yon bal, yon kote ki pa gen twòp limyè epi nou byen danse. Sa se yon tradisyon li ye, sa se yon bagay kiltirèl ke li ye. E l valab pou Lamatinik, li valab pou Lagwadloup, li valab pou Lagiyann. Sa vle di ke li valab pou tout kote sa yo. Se yon tradisyon menm ke li ye lan Karayib la, si w vle, si w vle de night club ki gen fòma, sa nou rele fòma gagè a, kote ke gen yon espas ki kreye pou moun danse, pou moun ploge. Donk, Yon djaz ki gen mizik Nu Look yo, ki se de mizik ki envite a la dans, se evidaman yon djaz ki pap kab fè tout vi l ap fè de konsè sou li kote ke, pa egzanp, m al nan konsè Nu Look la, gen anpil plezi ladan l, men gen anpil feeling ke m pèdi ladan l tou. Ok, bon m poze w kesyon sou sa. Èske w pa panse yon djaz ki vle fè konsè tankou Nu Look, k ap jwe nan de seri gwo plas, epi ki deside al jwe tankou w te di l pa egzanp Hollywood Live oubyen pa egzanp New York Brasri Kreyòl something like that èske w pa panse lè w al jwe kote sa yo li enfliyanse moun ki pral peye pil kòb pou l al nan konsè a tou? Pa fòseman, sa depann de momentòm nan, sa depann de espas ke w fè l la, sa depann de sikonstans la tou. Epi dezyèmman, lè n ap pale de New Look, n ap pale de yon chantè kanmenm ki gen 52 zan, lè n ap pale de New Look. N ap pale de yon djaz ki gen plis ke 20 tan. Sa vle di ke yon djaz ki gen plis ke 20 tan de karyè, 25 an de karyè, li gen dwa rive yon kote ke l di ke l ap fè yon gwo evènman esansyèlman chak 3 mwa. Li kapab pèmèt tèt li pou l di sa, premyèman paske li gen yon asèt ase solid pou sa, men li gen yon asèt ekonomik ki pèmèt li fè sa. Enben, men Pipo, si l di sa, kounye a ou vin ba l rezon pou l pa oblije al jwe nan plas sa yo t ap di a, l oblije fè konsè gen kòb.
Wi, tande byen sa m di w la. Sa vle di, mwen menm m ap pale de mizik ayisyèn nan an jeneral. Sa vle di, si nou chwazi pou l fè l, sa pa vle di ke tout moun oblije fè menm jan an. Sa vle di ke kòm si bon yon djaz ki fèk ap parèt li pral di lap fè sa tou? Non. Li pral di lap fè sa tou? Sa vle di ke kounye an li pral tounen yon jouman tou pou yon djaz si ou jwe m pa konnen Bentley se bal ou fè? Tout moun pa oblije antre nan fòma konsè a. E pa fòma konsè a ki fè The Klass sa l ye jodi a. E pa fòma konsè a ki fè The New Look sa l ye jodi a. Konsè la son etap li ye, son karyè. Men èske
Men
eske w ka konpare yo kounya, moun k ap fè konsè ki mennen mil, demil, twamil moun, ou pral di sa se gwo djaz epi te yon lòt djaz li menm k ap jwe bal epi l ap gen desan, desansenkant, twasan, katsan moun. Eske w ka konpare yo pou w pral gade pwisans yo an valè de kote yo jwe a? Ou pral di m Tropicana pa yon gwo djaz? Non, e mande, se yon kesyon m poze w, eske w ka konpare yo konsa? Li reponn tou reponn tout moun. Eske Tropicana pa yon gwo djaz? Tropicana fè tout vil li fè konsè. Sa vle di nou pa ka pran yon bagay lefètke l fèk pa, nou fèk kòmanse ap soufle ap spesyalize n ladan l epi se li menm ki pral defini si nou gwo djaz ou pa. Nou fè tout moun konnen m ta di w Zen pa t yon gwo djaz, System Band pa t yon gwo djaz, Skah-Shah Number One tout lè Tabou t ap fè konsè enpe patou atravè lemonn sa te anpeche ke Skah-Shah se yon gwo djaz. Tout moun pa oblije fè menm chwa. Tout moun pa oblije fè menm chwa. Sa vle di ke Arly Larivière fè yon chwa ki petèt pa diferan de chwa ke Zafèm te parèt ke l lè 3 premye mwa. Se yon chwa konsa Zafèm te fè. Men aprè sa gen yon kote ke reyalite a ratrape Zafèm. Sa vle di ke zafè mo de passe tè sa le chwa, jwe de gran de gran zevènman epi pou kò l san san san l pa t gen moun bò kote l. Men mwen menm Lex nan konvèsasyon m avè k ou m te di w li pa ka fè 6 mwa konsa. L ap rive yon kote ke l ap oblije jwe avèk lòt djaz an fonksyon de reyalite matyè. Si se pou ta fè l antre Ayiti l ap jwe nan Convention Center a sèlman l p ap jwe oken kote. Li p ap jwe Kafou. Li pap jwe Lolanbi, li pap jwe Moving. Donk lap monte Ayiti, lap jwe lan Convention Center sèlman paske se sèl kote ki gen konfigirasyon ki pèmèt ou fè yon konsè an Ayiti. Èske nou konprann sa m vle di w la? Donk se de apwòch ki pa reyalis ditou. Donk New Look, jan m di w li an, Arly Larivière gen plis ke 20 tan de karyè a siksè. Se yon mizisyen vyeyisan li ye paske kon lè kan tu es dans la cinquantaine, se yon mizisyen vyeyisan ke w ye. Donk sa vle di se yon Ou jamè ke misye fè sa l pat janm fè. Gen de djaz ki dè le depart te fòmate tèt yo pou sa epi ki fè tout ansanm karyè yo ap fè sa sèlman, men son sèl djaz m konnen ki reyisi sa se Tabou Combo.
Paske lansanm karyè de Tabou Combo se sa. Men fò w rann ou kont ke Tabou Combo te gen yon gwo mache a sa dispozisyon li. Li te gen mache ewopeyen a sa dispozisyon li.

Ke kounye an, o non de afè konsè sa yo, valè tradisyonèl nou yo jodi a, nou kraze tout. Sa vle di, gen yon tandans sou rezo a, kòmsi m ta di w, nou ramne deba yo lè yon nivo kòmsi ki pa gen sans. E mizisyen yo lese yo pyeje pa sa tou e yo menm ap fè de bagay ki pa gen sans. Pa egzanp, lè nou pale pa egzanp de tout nèg k ap poste konsè Zenith yo, premyèman yo pa t sipoze. kite se sa ki fè ap pouse l, yo te sipoze ap pouse l tout tan, sa se la premyè choz, epi dezyèmman tou se ke sa Arly sot fè a la, lòt moun kap poste yo se pa sa yo se se pa sa yo sot fè, pase sa Arly sot fè a se vayb ki sot fè l, se Carimi ki te fè l, se Tabou Combo ki te fè l, se 4 djaz sa yo sèlman ki fè l, tout lòt moun ki te lan Zenith se te de pwojè kolektif 5 djaz, 6 djaz, 7 djaz. Men kanpe pou kò w o Zenith kote se ou menm ki tèt dafich la, se Aly Larivière ki fè l avèk Nu-Look, se Vibe ki fè li avèk epi se Carimi ki fè l, Kay poko fè l, epi se Tabou Combo ki fè l. Donk sa vle di ke konparezon ant yon aktivite kote yon djaz se li menm ki prensipal tèt dafich avèk yon lòt aktivite ki fèt ki gen 5 djaz, ki gen 6 djaz. Donk m pa menm konprann si w vle tandans sa. Pipo, eske w panse li son peche, li son pwoblèm pou yon djaz adapte yon teknik oubyen yon fòmil ke yon lòt djaz itilize pou l fè siksè? Pa egzanp, Zafèm parèt avèk yon fòmil, gen anpil moun, bon, gen moun k ap di se sa Aly ap fè kounya, gen moun ki panse son pwoblèm li ye, sa on ti jan bese valè a li. Kòman w wè sa? Èske w panse s on malè l ye, s on pwoblèm, s on peche si yon nèg a adapte yon fòmil k ap mache? Men la ankò s on nonsans li ye, paske tout istwa nou se sa l ye. Se on moun ki bay leton, se on moun ki lanse on mouvman, se konsa l toujou ye nan lavi menn. S on moun ki bay Yon moun ki lanse mouvman an. Se lè te gen afè covid mèt la, kon le vèy ou non, se Ti Djo Zeni ki te chita e li reyini avèk David Di pou l fè yon premye live covid epi tout moun pral pran modèl misye a. Non, non, se Gabèl.
Gabèl ki te fè premye live la.
Gen moun ki te fè l avan epi tout moun swiv. Donk, se menm jan tou kòm se m ta di w, lè Top Vice parèt si w vle avèk mouvman Drum Machine nan, enben Top Vice pral enfliyanse tout yon jenerasyon mèt la. Èske mouvman sa a. Sa vle di ke lè sistèm benn parèt si w vle avèk slogan yo, tout moun vin pran slogan Isnadhoubi yo. Sa se istwa nou, kòm si m ta di w. Sa vle di ke Carimi direktè avèk si w vle konpa sa ki gen anpil koulè rnb, se li menm ki pral enfliyanse de pwojè tankou Harmonik, de pwo, èske w konprann sa vle di ke Carimi fè yon pakèt pitit mèt la. Èske ou konn chanson lan? Ansito Mercier si ou vle lan solo git lan solo kibòd li yo. Ou pa wè kantite pitit li fè? Arly Larivière se pitit Ansito Mercier. Nickenson Prud'homme se pitit Ansito Mercier. Fòm melodi yo. Èske ou konn sa m vle di ou la? Mouvman septentrional la direktè. Li pral enfliyanse tout djaz ki soti lan ke te dans le sud. Li pral enfliyanse Méridional des Cayes. Li pral enfliyanse Jouvenceau. Li pral enfliyanse tout moun. Donk ann di ke Zafèm ta kreye yon mini revolisyon. Bon. Jan zafem paret la zafem te met lem pale de defi a se sa zafem paret yon jan kote ke li kesyone tout moun zafem pot chanjman ke tout moun oblije vin antre lan chanjman an telman chanjman an pwisan eske ou konprann zafem vin kesyone tout moun lan afè pwodiksyon album pa gon moun ki ka nye la ki fon album la ki pou di ke li pa oblije panse a enpak zafem nan poul konn kijan li pral mete kol Al nan sa e si w wè Zafèm petèt kounye an li rantre kounye an la epi l ap evalye dot estrateji men se petèt lòt moun l ap gade ki fè li rann li kont ke gen de refleksyon pou l fè. Donk se sa lavi a avèt la. Se lon konpetisyon w ye, tout nèg ap gade epi tout nèg ap pran sa pou yo pran. Donk pa gen anyen de mal nan sa. Si se Zafèm efektivman ki ta enfliyanse sa. Bon, eh bien, c'est une bonne chose. C'est une très bonne influence. Arly a été assez intelligent. Parce que si c'est copier, copier bien. M panse se konsa biznis fèt tou e pou moun kap pale yo e m panse se tout biznis ki konsa si w ap gade teknoloji a si w ap gade e pa egzanp Apple Microsoft nèg sa yo kopye sou lòt menm ke yo pa bay menm bagay la men yo kopye sou lòt machin premye machin ki te soti se te Ford Kounya gen machin ki pi bon ke Ford. Ou gen dwa vin a ide a epi yon lòt moun pase l pran l li fè l pi byen pase w. Menm jan avèk preskripsyon dwòg yo, tout sa n ap pran yo, yo vini, yo fè, e sa k fè w wè dwòg la gen, kòman yo bay tèm nan, lè w achte sa ki, a m pa sonje non an. Ou konprann? Gen youn ki orijinal, gen youn ki pi tchip paske se yon moun ki kopye l men li toujou fè menm travay la. M pa wè ki pwoblèm ki gen nan sa. Bon, de tout fason, jan m di w li a, lavi a se sa l ye direktè, ou lon mache de konpetisyon. Mwen menm kòm se m ta di w, mwen gen biznis mwen restoran, ase souvan m konn deplase m al nan lòt restoran, se gade bagay la ki sa m pral pran. Bon, sa gen pou mache, ou ka adapte l.
Se yon reyalite biznis li ye e se menm jan tou kòm se m ta di w, mwen m gen de nèg ki enfliyanse m anpil nan sa m ap fè a la, pa egzanp, Carel Pedson enfliyanse m anpil. Sa vle di m gen anpil bagay pou m fè ke m espere de Carel. Sa vle di ke se osi senp ke sa. Donk, mwen m pa wè gen anyen ki mal nan sa. Epi, dezyèmman tou, a pwòpreman pale tou, se ke m pa wè lan ki sa, kòmsi m ta di w, yon moun kapab di de manyè absoli ke Arly ap kopye zafè m. Paske L'Olympia se avan zafè m kanmenm. Ok, nou lè Arly te avan zafè m, se pa, se pa, se pa aprè zafè m. Lè Arly fè tantativ ki echwe lan Boston, lè l te jwenn opòtinite sa, e ki pa t mache, sa vle di ke misye te bay lan tèt li. Sa vle di mwen menm mwen Ay, lè l konnen te tounen an, lè l te fèk tounen an? Lè l te fèk tounen an, sa vle di pa t, pa t fol zafè m lan peryòd sa. Sa vle di ke mwen menm mwen konnen ke Arly Larivière, youn lan lèv, rèv Arly Larivière genyen kòm moun ke mwen. e se yon rèv misye gen depi nenpòt dizan, e map vann rèv la la, petèt ke, bon m pa kwè misye fè sa mal, men youn pi gwo rèv a li se pou l fè yon spektak avèk yon òkès filamonik wi, e ou wè lap eseye l tout tan pou kontinye. M panse l nan liy, depi l kontinye la lap pran fòs, m panse l ka fè l wi. Ou wè lap eseye l tout tan, li poko janm ka jwenn randu ke lap chèche. Yon de tan an wè li bezwen jwe a piano, li bezwen moun ap jwe a kontre bas avèk vyolon. Sa vle di ke se sa. Ya, se sa rèv misye. Sa vle di ke misye gen pwojè fè de gran spektak lontan. E mwen menm pèsonèlman, misye gen trè lontan ke lap dim ke nou ti an fatige la afè vandredi, samdi, dimanch la. Donk, eske misye ap kab kenbe l vre? Je ne sais pas. Men pou le prezan. Men sil gen mwayen epi nan laj li epi tou li santil son veteran m panse m panse gen anpil djaz ki kraze si yo te fè chwa a li fè a la yo patap kraze. Non men reyalite ekonomik la tou Lex sa vle di ke sa misye ap fè a la ekonomikman eske lap kab kenbel tou èske ou konprann sa vle di. Men Pipo pandan wap di sa eske lap ka kenbel yon bal kòb li li ka fè nan yon konsè la li ka te bezwen jwe nenpòt 5 6 bal poul fèl. Bon, sa depan. Mwen menm, jan mwen, mwen menm, gon jan nou konfyan lan bay zam, mwen osi konfyan ke li. Paske depans Èske w lan konprann? anpil?
Depans lan anpil tou, epi m poko kwè, kòm si m ta di w ke e se evidan kòm si m ta di w ke tout kote l ap jwenn rezilta sa. M poko kwè l. Paske l pa lan kilti nou. Pa egzanp, menm an Frans lan, paske jan w te di kèk choz an Frans, si se pou Ayisyen, misye pa t ap reyisi non.
Si se pou ayisyen misye patap reyisi. Paske menm mwen menm an frans m pale avèk de twa de twa moun m te gen yon chofè taksi ki son zanmi m ki tap mennen m lè m di misye sa misye di sa pa enterese l li menm afè konsè la li menm se nan ti bal se lan bal li l ok sa vle di ke m pa renmen bay chif men majorite moun ki te anndan an zenith pa. Yo pa Ayisyen. E Boso? Boston, se te Ayisyen sèlman. Men Boston, ankò ou rann ou kont ke nou pa prepare pou sa, paske Boston gen anpil moun ki pèdi pi fò lan konsè la. Boston, vè dizè, mwen kanpe deyò a, dayè m di l lan repòtaj la, m di bagay sa pa sanble kote k pa al gen 3500 moun. Mwen di l lan repòtaj. Sa vle di ke.
Kòm se nan bal y ap vini. Wi, gen moun ki vin lòt Boston. Anndan an vin plen vre rèd Boston. Se petèt prèske a minui. Petèt prèske a minui. E si, kòm si yon moun te vle fè mechanste, li te poste imaj a dizè diswa, yo t ap di a li fè pisin wi. Ok.
Sa vrè afliyans lan kòmsi, sa vle di ke li poko lan tradisyon nou. Paske se jan de konsè pa egzanp o Zenith, se yon konsè ki kòmanse a 8 è. Se yon konsè ki kòmanse a 8 è. Pa egzanp Boston la, se kòmsi m ta di w, kote nèg yo t ap jwe Boston a 1 è di maten, Ron kon boul.
Fò remèt plas la. Fò remèt plas la wi.
Eske se pou pwoblèm pwomosyon li ye Pipo? Eske se pa paske pwomosyon yo pa fèt pou fè moun yo konnen sa li ye, diferans lan, kòman l fèt, se pa menm jan a yon bal ou pa ka vin ta. Ok, se pou sa m di w ke sa pran di tan, li pran di tan. Pa egzanp lè w ap gade Arly ap fè le 30 M tou. Lè w pran pwoblèm parking M tou. Men si misye ap fè yon konsè vrèman. yon konsè sipoze kòmanse o pli ta a dizè di swa, o pli ta a uitè di swa. Men kounye a la, fòk moun ki ta pral nan konsè sa a lon zòn tankou M3 la, gen tout difikilte pou pase. Ou wè? Se yon bagay pou ta desann depi vè sizè, setè di swa. Men se konsa l dwe ye wi. Se konsa l dwe ye Pipo. Lè m pral nan yon match foutbòl, se konsa n fè l. Se konsa l ta dwe ye. Pa egzanp, dènyè M tou New Look la, e se te menm reyalite a. Sa vle di ke vè dizè edmi, onzè, anndan Pòto gen moun non. Se vè minwi moun yo ap vini. Sa vle di ke si djaz la vle rete lan lojik konsè la, fò l pre pou l kòmanse pandan pa gen moun nan. Paske si gon gwoup ap jwe kote ples la ba wòl pou twa zè de tan, ples sa yo ke n ap itilize pou n fè konsè yo, se de bagay ki ekstrèmeman strik. Lèks, mwen te lan lan Zenith lan direktè, strik nèt wi. Al di nèg yo k ap fè Zenith lan, ekip ACP a, yo pa gen kontwòl Zenith la non. Zenith la pa bay moun kontwòl. Zenit la tou gon administrasyon la, se li kap jere tout bagay yo. Wi. Èske w konprann sa m vle di w la? Sa vle di ke gen nèg kòmsi ke nèg yo envite ki pa ka antre lan Zenit. Èske Carel Pède te sipoze host show a? Carel Pède rive avèk tout Antiyè a ki tap prezante a. Nèg yo parèt yo pa ka antre non. Paske dèyè a te gen yon amenajman pou 120 moun, 120 moun nan te gentan dèyè a. Donk se 2 moun yo oblije retire dèyè a pou yo ka pèmèt nèg yo antre. A fè yon pakèt manèv wi. Men Pipo, se pa yon bagay ou ta dwe gentan konnen depi avan? A, zanmi m, sistèm nan tèlman wile gen de bagay kòmsi ke nèg yo pa metrize. Ok.
Ok. Ke menm nèg yo kòmsi m ta di w pou yo antre nan sa, gen yon fòmasyon pou yo bay tèt yo pou yo kapab antre sou lespay sa. Sa vle di ke Kote nèg yo tap jwe Boston an se pa yon kote ou antre konsa nan. Sa di lè wap antre se kòmsi m ta di w ou pase anba aparèy tankou lè se ayewopò wap pase tout bagay èske w konprann epi gon ekip moun deyò a ou pa ka antre san w pa bay pyès didantite w. Gen moun ki tounen Boston paske yo pat soti ak didantite yo.
M sonje m sonje menm jan lè nou ta pral nan Barclay a avan avan avan pou nou jwenn tikè sa yo se pat se pat jwèt non papa lè m rive anndan Gon jan pou nèg yo jwenn bagay sa yo, se pat yon jwèt non Pipo. Selon strikti pou antre. Selon strikti pou antre. E Barclay a la a, pa egzanp, jiska prezan m poko janm touche pwomosyon m pou Barclay a. Se sa k fè m pa touche. Se pa peche moun yo mechan non pèt la. Se yon pakèt fòm yo mande m pou m ranpli, pou m ranpli, pou m bay nimewo sosyal, nimewo sesi, nimewo lòtbò. Se yon bann lòbèy pou m touche kòb la wi. Pase sa avèk yon administrasyon ki ye. A vle di mwen m pèdi kòb la. Pase se bagay sou tèlman anmède m di pou m al fè tout mizè sa m touche yon mouda lajan m pa okipe kòb la. Èske w konprann sa m vle di? Men se pou m montre w menm la ankò mwen tire yon leson sa di ke lè w pral dil avèk moun sa yo se yon lòt bagay. Yeah, yeah.
Pa gen jwèt nan sa. Bon. E m pa konnen e.
Vle di ke. Ok. Sa va, sa va.
Ou mèt ale. Ok.
Sa vle di èske n prepare pou tout bagay sa yo? Arly gen de gran rèv. Pa egzanp, lè w gade pawkou Arly a la, se yon pawkou kòmsi ki ase konplike. Sa vle di ke, men èske konbyen tan l ap kab kontinye fè l konsa, je ne sais pas. Amwens ke l fè yon chwa pou l jwe chak 3 mwa, chak 4 mwa, li p ap kab kontinye l konsa, kòmsi m ta di w, a yon rit soutni chak 15 jou, chak 2 semèn. Li p ap posib. Paske lè misye fin fè sa a, misye fin fè Zenith, misye vin fè kote Boston an, se premye djaz ayisyen ki jwe la. Misye vin gen yon standard international la kounya. Sa vle di ki ya, misye vin pratikman lan yon club international. Dayè lè w gade, si w al sou, ki jan yo rele sa, sou paj club sa, Road Runner, w ap gade tout atis ameriken, etranje, angle k ap jwe lan espas sa. Se la misye al jwe. Kounya lè misye fin fè sa, misye pral fè M3. M3, Ayisyen kòmanse pran kontwòl li se vre, men li rete sa l vle. Anba a nan Miami. Ok. Apre M-tou a, e misye gen, gen, misye gen yon koze m kwè, misye gen yon New Jersey, le 31. Ok. Yo di m kote y ap fè New Jersey a, ankò yon fwa, son kote ki gen kapasite 3,000 moun, 4,000 moun. So, 30 Mars, e, e pa Mars non, se Mars, pa vre? Yeah. 30 Mars, e, M-tou, 31, New Jersey. New Jersey. Ok. Apre sa, pwochen pwojè misye a se li menm ki petèt parèt ki pwojè ki pi anbisye a lan Etazini an se
Manhattan, New York. Palladium. Palladium, yeah.
Donk, y ap fè Manat, Manhattan nan tou. Lè y Ok. la. Pipo, anvan w rive pi lwen, anvan w rive pi lwen pou n ka rive nan, nan Palladium, pase Klass te fè l, men, e, Mhm. gen yon bagay ou di nan repòtaj la, okont, e pa menm yon bagay ou di, ou rele repòtaj la defi. Kòman w esplike sa, e, e, e, e, konsè Arly sot fè la a, Nu Look sot fè a, s on defi l te ye pou li, epi s on defi l tou kite pou anpil lòt moun. Kòman w esplike sa? Se sa l ye. Li pa kite defi a jan petèt m wè ke nou t ap fè alizyon talè a konpetitè l. Se yon defi, se pou tout moun, se yon defi pou makèt la. Menm jan Tabou Combo lè l te fè Zenith an 98, se yon defi l te kite. Men okontrè kounye a w mete, ou ouvè kad la plis, pase ou mete l pi laj, lage ankò, ou konprann? Pase si nou te di konpetitè l, nou kite l kwense. Men lè l makèt la kounye a, yeah. Bon bagay Mexico, se kisa? Lè Zafèm fè Billboard la, Zafèm se yon defi l met pou tout mizik ayisyen nan. Konprann byen se konsa pou n wè l, fò n pa wè l nan sans fasil. Lè Lèlè m cheri an single vann a 100 mil egzanplè, men se yon defi l ye. Èske w konprann? Pèsòn pa ko janm. Son rekò l ye. Se sa m rele yon defi. Sa vle di ke de zafè m. Son defi l ye. Sa vle di ke lè zafè m fè yon albòm san videyo pou l fè sa l fè avè l la la. Son defi l ye wi. L ap rete lan listwa yon djaz ki fè yon albòm san videyo epi k pete plafon lan eta sa a. Mwen se ske jantan bay la le defi a. Se te yon defi pou yon djaz deside l pral jwe lan yon espas ki pa janm resevwa ayisyen

yon defi an se sans ke yon lòk bay klas yon defi, pa di tou paske mwen menm mwen panse ke. Men si defi, si defi a se pou tout endistri an, klas lan nan endistri an, klas ladann tou.
Se pou tout moun. Paske nèg yo an konpetisyon ak tout moun, zafèm zot pou vouzan. Zafem Zafem ou pa santi ni fanatik klass ni fanatik new look te gen pwoblèm? Ok donk Zafem son defi li te ye pou tout moun. Bon, m pa vle w pèdi lign ou te ye a, ann tounen nan pala djòm nan pandan w ap pale de defi klass te fè l. Èske w panse klass son defi li te bay new look pral leve l? Definitivman.
Definitivman se sa li te ye. Lè rezilta de klas se te yon bon rezilta ke l te lan Palladium, klas lan jenerasyon l lan se premye djaz ki te fè Palladium nan, ebyen se menm Palladium nan, menm lokal la, paske Palladium nan se yon lokal ki gen istwa l tou. Anpil moun t ap eseye minimize sa klas te fè lan Palladium nan. Mwen m te di, M te di l ke Palladium nan, dans une certaine mesure, istorikman palan, se ekivalan sa L'Olympia ye pou Pari. Se sa li ye pou Lèzetazini. Paske Palladium nan se espas sa, kòmsi m ta di w, kote ke mizik latin nan pral enpoze l Ozetazini. Sa vle di lè gran mèt de la musique latine, lè Tito Puente, lè sesi, lè lòtbò, yo tout te konn jwe Palladium. E se yon sèl Ayisyen ki te jwe Palladium avan klas, se Noumou Jean Baptiste. Èske w konprann? Donk, lè jeneral te fè sa, sa klas te fè pa la djòm nan, anpil nèg t ap eseye minimize li. Avrèdi, malerezman m pa t la, m pa t viv li, m pa ka pale twòp de li. Men, m konnen l te fè moun, e donk, kèlke pa, se yon defi ke l te plase tou. So, se yon defi la pou Nu Look al leve, epi nou pral gade pou nou wè si Nu Look kraze rekò a, epitou l bay yon lòt defi. Sa m di w, jan bagay la rive la kounye la, ke w vle l ke w pa vle l, se yon mache de konpetisyon ke w ye. Mwen m di ke m pa pèmèt tout moun pyeje nan lojik kòmsi pou fè menm jan avèk entèl. Men, kon le vèy ou non tou, se yon mache de konpetisyon w ye, gon kesyon de somè ladan l, moun ki lan tèt makèt, moun ki anba makèt. Sa vle di, sa, jan zafè m kòmanse a, sa Nu Look vin ap fè a la, kèlke pa li vin fè yon egzijans avèk tout lòt moun k ap fè mizik. E se menm jan si w gade lan tandans pa Woody Woodboy la, sa Woody Woodboy ap fè a se jousi, Woody Woodboy kòm si li plase bar la wo kote l met tout moun anfas tèt yo. Sa vle di ke ou ki lan tandans world music tankou Woody Woodboy, sa yo rele world beat la. Donk kounye a la direktè, si w pa ka degaje w fè 2 spektak ki osi rich an an koulè, an stil, pou pran 2 risk ki lan dimansyon sa Woody ap pran yo la a. nan dimansyon sa misye pral sot fè a Pari la, enben w ap admèt ke w di sou tèt w mòn pou kò l. Donk pou le moman, kon le vèy ou non, ane sa debite la de tèl fason kote ke Nu Look pran somè a. Pou debi dane sa, se Nu Look ki a o somè. Menm jan nèg pa t vle dakò l, nèg t ap pale, sa vle di Jiyè, Out, Septanb, Oktòb, Novanb, enben somè a se Zafem li te ye, li pat lot djaz. Sa vle di si nou tout te nan yon nivo, kote nou tout te konfòtab nan nivo a, epi kounya gen yon moun ki monte nivo a, kounya nou oblije ap eseye monte nivo a tou, li vin ede endistri an, ke nou menm antanke Ayisyen nan etchèmay la, etchèmay la vin gen plis valè kounya. Men se sa konpetisyon ye brother.
Se sa konpetisyon.
Yon nèg paka admèt kòmsi m ta di w ke lan afè radyo, emisyon sou rezo a patati patata men yon nèg paka nye ke Guy Wewe gen yon logè davans sou tout nèg. Pa admèt li se tèt w ap bay manti. Wi pase l gen yon stidyo ki gen yon fòma e kote youn nan lòt nèg yo pa genyen l. Se evidan, li gen yon stidyo ki gen yon fòma, li gen yon kantite fòlowè tou, li gen de chif Sa di w ki siperyè a pi fò moun, men se yon reyalite li ye. Bon, kijan w pou admèt li? Donk, ou pa gen yon pwoblèm avèk Guy Wewe, men li stimile w kanmenm pou ou menm ou ogmante kalite sa w ap fè a, pou ou kapab challenge sa l fè a. Se sa l fè a w ap challenge. Se pa li w ap challenge, men se sa l fè a w ap challenge, paske se kisa lavi a ye? Se grandi, grandi, grandi, pwogrese, pwogrese. Donk, se. Se konsa l ye. Donk, demen gendwa se yon lòt nèg ki vini e ki okipe espas Guy Wewe a. E menm jan kòm se m ta di w, il y a quelques mois de ça, l'attention c'etait Zafèm. Jodi a la, l'attention c'est Nu Look. Donk, mwen menm je m'attends à ce que si Klass sot yon albòm demen, m rete kwè ke Klass pral okipe atansyon tout moun tou. Donk, se, se, se lavi a ki konsa, se reyalite mak. E li mondyal. E pa nan makèt pa nou an l konsa. Son makèt se konsa. Dè ou e dè ba. Sa vle di lè DP Express la ge David direktè 79 enben bon dè DP Express fèmen tout moun lan mizik ayisyèn lan men lè Scorpio pral lage Christian an 81 men Scorpio remonte sou DP Express èske ou konn sa m vle di w la donk So sa vle di la Pipo jan wap pale la sa vle di lè yon nèg fè yon bagay ki ki gen valè ki vrèman wo ki sa w konn fè a se pa kritike l se challenge li. Se challenge li lè se ki lòt bagay li ye la. Kisa kisa li ye lan foutbòl lan tout bagay.
Èske ou konn sa m. M panse fanatik yo, m byen renmen w di sa paske fanatik yo bezwen konn sa, yo genlè pa konn sa. Pase lè yo wè yon moun te fè yon bagay, yon lòt moun challenge li, l ap eseye fè l oubyen fè l pi byen, yo di se kopye l ap kopye l men se sa l ye depi l bon, depi l bon, li mache pou li, se ladann mwen ye, m dwe ka fè l tou.
Fanatik yo gen 2 pwoblèm Lex. Premye pwoblèm yo se ke se minimize sa yon lòt moun fè. Swa dizan, mwen menm, mwen, pa gen yon ka kritike lan sa Aly ap fè la. Sa w pral kritike ladann la? Ou gen dwa chèche bagay, nèg k ap di Aly se chante l ap chante l ap plenyen, nèg k ap di dis, nèg k ap di dat. Sa l fè yo pa pafè, gen bagay pou w kritike. Parekzanp mwen menm mwen di w ke parekzanp m twouve ke Boston e gon gon yon atansyon ki te manke bay si w vle sou kote vestimantè lòt mizisyen yo. Èske w konprann? Mwen twouve ke o Zenith m pa twouve grand sèn sa yo nwa a pa koulè ideyal la. Nwa pa mache a limyè. Nwa pa mache a spektak. Donk lè w pran yon pakèt moun ou mete sou yon sèn ki gen tout limyè sa epi tout moun yo abiye an nwa ou t sou le plan atistik sou le plan plastik ou t jan tutel li manke bagay sa vle di ke m panse ke fò nèg yo plis travay tenu yo e lan sans sa mwen twouve ke djaz ki gen ki pi enteresan o nivo de refleksyon atistik sou aspè se zafèm ke yo pa oblije Gen yon koutirye ki fè menm chwa oubyen yon stilis ki fè menm chwa ke Zafèm fè a. Men, premye sèt yon louk la, jan nèg yo te abiye avèk teni klere yo, se te lideyal. Jan de pwogram sa yo dwe luxury, yo dwe look fly. Yo pa parèt nenpòt ti fason raz. Se klè, kounye a lè m ap gade New Look pa egzanp, Boston, e bon ale larivyè semèn sa se se se aktivite tòg li l ap jere, pantalon anba, telefòn, ti bagay nan tèt li tou sa, donk ki ase ki ba l petèt yon lòt fòm o nivo de vizibilite. Men m te twouve ke djaz la alarigè te abiye tankou de nèg ki pral bay blag sou katye a la, ki pral bwè de byè. E m twouve ki mwen se inadmisib si w vle sou modèl sèn sa a. Èske w konprann? Donk, si w pa ka kriye, ou pa ka fè grimas, si ou deside kounye a w ap fè de grann sèn, w ap fè spektak, enben il faut y aller jusqu'au-bout. Èske w konprann? Aller jusqu'au-bout sa vle di ke la a li gen yon depans an plis, men se chwa sa a ke w fè. Donk, mwen menm lè m ap gade imaj, kòmsi m ta di w, dansè yo trè byen abiye, èske w konprann? E yo relve spektak la men spektak Boston an si pat gen dansè yo ki pou te ilimine sèn nan Ou pa ta wè ti frè sa ou ta panse se yon bal. Li ta li ta petèt yon bagay òdinè si w pran jan lòt mizisyen yo prale e menm kounye a tou m panse gen yon travay pou yo fè onivo de lòt mizisyen yo tou m ap pale w de atitid m panse ke jestyè lòt mizisyen yo m panse ke fòk mouvman. Nèg yon ti jan frèt, nèg yon ti jan manke bagay. M panse ke spektak la, li pa ka senpleman Fò yo dansez yo. patisipe tou.
Ya, an kominyon avèk Arly. M panse ke medam koral yo kapab gen bokou pli de patisipasyon an tèm de spektak e gen dwa gen plis jwèt ki fèt onivo de ban dèyè a pou rann bagay la Bay, bay Èske moun tu yo, vois? bay moun yo, prepare kèk show enstrimantal, fè, fè, fè mizisyen yo ba w kèk bagay ki pa t abitye fèt. Ou vin fon solo ou pase devan, pafwa kraze yon gita tou, do something, ou konprann, yon bagay ki pou highlight sware a. Yo fè plis ke sa y abitye fè, men y a ankò gen de bagay pou yo fè toujou, si yo vrèman vle rantre, si yo vle lan yon fòma pou di ke y ap fè de spektak ki standard, kote w ap gade nenpòt spektak yon etranje ap fè, epi w santi ke nou lan nivo sa a. Donk nou poko lan nivo sa a, men m twouve ke Nu-Look fè de gran efò, li Li sou la bonne voie. Men ya kan menm de chou. E ya kelke kritik wè. Bon, li fèk kòmanse, li fèk kòmanse, gon kote pou kòmanse. E ou pa ka kòmanse tou pafè. Li tap bon, tout on kòmanse pi byen, men kan menm. E sa k enpòtan, li gen ide ya, e pi li fèl mache, e sak pi bon an tou, moun yo deplase.
Non jisteman pa egzanp ou wè sa ke ou jwenn lan New Look la ou pa jwenn ni lan Zafèm antouka sou 2 konsè sa yo sa ke ou jwenn lan Zafèm nan ou pa jwenn ni lan New Look pa egzanp Zafèm Zafèm atraksyon prensipal la se Reginald Reginald son mizisyen a la rigè ki trè fije donk li ap Mouvman, sa vle di Zafèm gen yon sèl atraksyon an tèm de mouvman se Reginald Cangé. Men jan Zafèm abiye a, Zafèm ta sipoze ke nan spektak li yo li gen dans tou, li gen plis mouvman epi bokou plis entegrasyon de lòt mizisyen. Men tandi ke Niyolo pran pwen dansez yo, men si w vle sousi ki genyen sou le plan vestimantè ki genyen o nivo de Zafèm nan w pa jwenn li lan Niyolo. Lan Niyolo lan w santi ke sousi vestimantè la al pou Arly esansyèlman. men l pa fòseman pwojte si w vle sou rès djaz la. Li ka se yon chwa ekonomik ki fèt la a. Bon, m panse, m panse se petèt sa. Paske jan m di w li a, e, e sa trè enpòtan pou souliyen tou, se ke, e misye gen yon pwojè lan tèt li, e misye ap envesti nan tèt li. Paske tip de kontra tankou al Zenith, al Bae sa yo, mennen dansez yo se pran Nulook. So sa vle di ou vle fè m, ou vle fè m santi daprè sa w ap di la a, Arly plis ap vann tèt li ke l vann Nulook? Se pa ke lap vann tèt li plis ke l vann yon look paske mwen esplike w li m di w lan Zenith lan premye sèt la nèg yo te abiye. Ok.
Lan premye sèt la. Mwen menm mwen konprann sa k pase Boston paske depi lè Boston m konnen ke nèg yo antre sot a Paris lan mèkredi m te atann m jwenn plis ke m te espere Boston. A vrè di. Sa vle di ke repete Chòk te gentan fèt seryezman onivo de Zenith la. M panse Boston an te two pre pou yo ta arive transpòte menm spektak la. Donk la je fè tou senpleman de sijesyon, jan m di w li a. Paske yo pa M gen pa menm kwè se yon. aktè yo. Ya, ya. M pa panse ke se yon sousi de vann tèt li plis odetriman de lòt. Okontrè m twouve misye fè de efò sou sa. Paske si w ap gade konsè la wap wè gen de kote misye rale Didi avèk lòt gitaris la vin devan li eseye ba yo prezans wap wè ke misye Li jere li medam gen de yo kote tou Mwen wè l jere medam medam yo yeah. yo li met yo devan pou fè koral la tu vois donk misye menm fè yon sèt kote ke li fè chak mizisyen jwe yon pati ladann se de bagay ke l pat abitye fè Donk, m senpleman panse ke fò l ale pi lwen ke sa ladann. E lè, lè, lè moun k ap danse yo Pipo, se yon bagay ou toujou ap kritike, ou m wè w te bay yon bon nòt pou Zenith lan. Kòman Boston an te ye? Eske se konpa ou te wè mesye dam yo ap danse oubyen se y ap danse yon lòt rit sou konpa?
Se 2 dansè, se mwen byen ke le Zenith, paske Zenith lan ou te gen yon pwofesè de dans konpa ki te Men ekip sa m panse ke yo fè yo fè anpil efò. Sa vle di ke yo pat karikatiral ditou, yo pat ap danse de mizik ki pat an rapò si w vle avèk dans lan pat pat e pat kòmsi pat an defazaj si w vle avèk mizik la pa ditou. E sepandan tou yo plis entèveni tou lan de mizik tankou e ki gen ti koulè hip hop yo, yo plis entèveni lan mizik sa yo. Sa vle di mizik ki pèmèt yo danse si w vle lan fòm yo pi konfòtab la. Men e gen de twa mizik ke yo danse konpa. Gen rien a redire. Au niveau des danseurs, m vrèman pa gen kritik. Ok. Sèl kritik kem gen, kritik kem gen pou pou Boston an se kritik sèlman m sot fè. M twouve mizisyen haiti an twò fije epi m twouve tou ke kote vestimantè m twouve ke pou yon bèl sèn konsa menm Arly te petèt un peu trop simple à mon avis. Ok m wè sa wi bon m pat vle mansyone sa men m panse pou konsè bon sa ka rive tou m konn wè de seri lòt aktè entènasyonal kap fè konsè sou sèn yo konn pi mal ke jan Arly ye a so m pa kwè son bagay nou ka kritike twòp pase son chwa l ye. Non sa nou rele a se sa nou rele kritik konstriktiv la se pa anyen de grav bèt non. Men kòm kounye a la pa rapò a sa misye vle mande n nan, nou gen dwa petèt di monchè si n te jwenn sa l t ap pi bon. Men il y a pas il y a pas eu il y a pas eu de grande faute. Fò m di w ke e a tou lè nivo, lojistik e misye deplase avèk Abdias e ki t ap jere limyè yo, Jojo te fè yon ekselan travay tou Boston e o nivo de de de limyè, de ekleraj, de fondsèn tou sa avèk Abdias. O nivo de Zenith e Abdias te fon superb job, ya cette demoiselle la ki travay avèk yo tou kap fon travay de mise en scène tou ke Faby e ki travay extrèmman byen. Donk misye, misye pa pou kòl, misye gon ekip si w vle kap fè tout sa lap fè ansanm avèk li yo e son ekip ki efikas men janm di w li a son eksperyans nouvèl ke li ye pou tout moun donk il faut ke nou ba yo tan, m sipoze o fur et à mesure yap avanse e yap bonifye. Pipo, Pipo e nan repòtaj e Zenith lan nou tap swiv e Arly genlè te gen yon ti strès, m kwè l te menm mansyone sa nan repòtaj la e pa rapò a Boston kòman w te wè sa?
Non Boston, Boston, Boston kijan m ta di sa, Boston se t yon veritab wa
Ase mwen mwen misye fek sot bon on love la son nèg ou wè ki ki vrèman an konfyans wi la li pa gen pwoblèm non.
Non m di w Boston se te yon veritab wa sa vle di ke yon ekspresyon konfyans nèt e yon atitid sou sèn nan e yon konkeran ou wè m son konkeran yon nèg ki sye de sa l ap fè e bon petèt menm ou ka menm di E petèt ke l menm egzajere lan nivo asirans li a. E èske okòmansman, okòmansman tankou w te di w pa t wè moun yo, èske w pa t wè anyen nan figi misye lè moun yo pot ko la a? Misye jès konnen yo t ap la? Misye kòmanse, sal la pa t foul lè l kòmanse a. Men ou te wè nan li yon nèg ki pa gen pwoblèm, ki konnen l pral blandan? Li tèlman konfyan se ke premye fraz ke l bay piblik la se ke li pa vin jwe la. Li tèlman konfyan. Ou konprann li di la, li di la, li di la se jwèt di pral jwe la, nou pa vin jwe la. Ay serye ki vin fèt la. Wè, e misye kòmanse si w vle e li kòmanse a lè, li pa t gen atitid ret tann ke anndan gen moun pou l kòmanse. Li komanse pandan ke an te plen petèt a mwatye. Y avè bokou de vid lè l komanse a. Ou wè? E donk, e pi li pratikman, e sa ki enteresan se ke yo fè 7 yo a Boston san zentèripsyon. Il y a pas eu d'interruption. Mizik yo antre youn dèyè lòt, tatatatataw. Pa gen souf san pran souf. Se kòmsi tout mizik yo antre Lòt e MC a fon fon antre e Marc Evens m kwè fon antre epi misye fin li misye pa janm tounen ankò misye pa janm tounen ankò epi New Look lage nèt jiska 1 è di maten. Ok ok ok. Pratikman yo fè 3 zè tan de mizik non stop. Sans entèripsyon.
Se byen sa. Talè a mwen a Fadnè t ap pale, Fadnè gen yon bagay li te di ke mwen m pa t fin dakò avè l pase mwen menm m pa ka di l pase m pa tande djaz la, m pa ta m pa t nan sal la pou m ap tande l e pa gen videyo ki sòti ki pou konfime sa. Ou menm ki patisipe 2 fwa la back to back nan konsè Nu Look yo, kòman w wè Didi Kòman w wè ki misye ki gen antre mizik mizisyen yo? Èske w santi misye alèz e anyen pa deranje, se kòmsi se menm jan lè Ti Watson te la oubyen èske w santi misye gen yon ti travay pou l fè? Li pap janm ka menm jan Alex. Ti Watson son ekselan gitaris li ye, ki te gentan gen yon koulè l bay Nolo. Men si w moun ki pat konn prezans Ti Watson, ou pap gen okenn refleksyon de se jan ke w pral fè. Sa vle di ke Didi lan faz dentegrasyon. E pa kòmsi lap jwe mal. Arly son maestro li ye. Arly sanse bay Tipi plis responsablite. Ok.
Ok. Sa tout son bay Tipi, Didi rete si w vle lan yon stati de yon nèg kap fè akonpayman, se kil fè trè byen. Didi, Didi konn fè akonpayman li byen. Didi son bon grajè. Li gen bon gwouv. Èske w konprann? Li fè l byen. E se evidan ke gon chimi ki te gen antre de, de gitaris yo avan. E bon, ou paka, ou paka jwenn li. Se toutafè nòmal. Èske w konprann sa m vle di w la? Men se pa kòmsi yap jwe mal. e m santi ke lan sa m wè a la ou santi ke gen plis responsabilite ou kòmanse bay Didi pa egzanp il ya 2 semèn de sa Didi pa t soti lan solo men lan nouvo albòm nan gen 2 mizik mwen se Didi k fè solo yo donk sa vle di ke mwen m pa t tande anyen ki te nwi zòrèy mwen dayè mwen menm poste yon kote kote ke Tolentino.
Tap pran Groove e bon mwen menm m pat gen dout sou sa, m di di ka fè djòb la e se evidan ke lap bezwen yon ti tan e poul vin totalman e chita e nu e kwèm si w vle e Arly pap bal Arly pap bal responsablite si Arly poko santi l prè pou l pou l bal e janm di w li a ou wè se jodi se se Boston m wè ke m wè ke misye gon kote l fon solo li te fon ti solo e Zenith tou men se te yon bagay ki byen senp men la yo bay misye Yo la youn lan mizik ki fèk sòti yo e gen kote kòm si m ta di w ke yo fè duel gita antre 2 gita yo. Donk sa montre ke misye kòmanse an konfyans avèk 2 gitaris li yo. Ok, kesyon m pral poze w kounye a se Pilon, Deco. Pilon, Deco. Kounye a nou wè Deco back nan djaz la. Eske misye back for real oubyen kòman sa ye? Pilon pa nan djaz la ankò, se Deco li ye oubyen ki enfòmasyon w genyen? E bon m paka ofisyèlman men e m gen lenpresyon Pilon pa nan djaz ankò. M gen lenpresyon Pilon pa nan. M panse ke se Dekou. Paske depi se Pilon te la se Dekou ki te jwe pi fò mizik yo. Ok.
Ou konprann sa vle di ke m kwè apèn si Pilon jwe 2 mizik o Zenith. Waw.
Donk daprè sa m konnen il semblerait bon se vre ke te gen yon ti pwoblèm ki pase la repetisiyon sa men il semblerait ke Pilon pral kondwi Truck
Donk, m kwè ke sa fè pati de rezon yo. E m t ap gade yo ansanm an Frans, e m t ap gade atitid Pilon tou. M pa t fini m te wè ki te gen yon pwoblèm, m te wè misye ap manje ak nèg yo, blag, anbyans, tout bagay. Donk, se sa m wè. M pa gen pèsòn, men sèl sa m konnen se ke lè m te poze Arly kesyon sou sa, li te di m ke Pilon gen yon afè de twòk ke l ap jere. Ok ok ok bon son bagay nou wè tou menm nan Bedjine Cadillac nou genyen leta bass ki te nan tchòk la e bon se te Deco ki te ki te avèk djaz la e daprè enfòmasyon m genyen Deco te kite Bedjine Cadillac se pou se pou tèt e djòb li misye man misye pa ka nan repetisyon yo a lè bon ou konnen nèg yo toujou gen yon seri bagay y ap bay e si w ap swiv si e te rezon an sa l pa nan Bedjine Cadillac epi jounen jodi a se pa menm pwoblèm nan Bon, pafwa yo ba w yon bagay. Yo ba w bagay oubyen petèt a New Look la l gen dwa pi alèz pou li, se djaz li, l abitye avè li, li gen dwa ajiste li, bon, nou pa Bon, konnen. oubyen petèt oubyen petèt tou ke nouvo chwa New Look yo pi fasil pou li paske Yeah. ou remake ke Yeah, New Look kounye a enpòtan, la, enpòtan, enpòtan. Sa w di a li enpòtan. Yeah. li bay tèt li yon entèval de chak 2 semèn pou l jwe. Yeah, yeah, enpòtan.
Look sot la la, New Look pap jwe jis Jusko 30. Yeah yeah misye gen tan poul fè job li bay li pran ti tan la l fè sa apre sa yeah Yeah yeah Yon yeah.
gwo pwen w souliye la. Enben Pipo